Jije yo, jije yo, jije yo, jije yo, jije yo. Ok nap salye tout moun guys. Aktyèlman nou Montréal Canada ou gen tuque ou gen gan way sa se konsa manifestasyon fèt. Nou vin vin la pou felisite nou paske nou vle kore Jovenel Moïse pou bon travay ke lap fè e map fè yon mesaj pase Jovenel Moïse.

Yo sispann vòlè peyi a. Moun k ap di lòt vòlè petwokaribe se yo menm ki alatèt, yo te kowòdonatè pou depanse lajan petwokaribe a. Ke yo sispann pase jodi a yo wè tan yo rive y ap mache sou yo e yo deside ki yo ap fè pou yo pa mache kon Jovenel men yo pa kapab. Se pou yo kanpe, se pou yo fwayanse jodi a pou yo pa pase.
Pèp ayisyen jodi a delivrans nou rive dyaspora ap mache sou nou dyaspora ap rive paske li pa lwen dyaspora vle pote konkou la ayiti yo vreman mete nan konstitisyon an dyaspora pa ladann jodi a se yo menm nan mèt

Rete mez, tout nou pa mez. Ayiti pa fèt pou libanè, li pa fèt pou libanè. Prezidan Jovenel,
mete yon anbago antre nou avèk Sendomeng, kote nou kapab gen, y ap travèse avèk bal, kote y ap travèse avèk minisyon. Jije yo, jije yo, jije yo, jije yo. Denonse tout moun

Mezanmi nou wè men kòman manifestasyon fèt Kanada Nou oblije salye moun yo gade nou wè moun yo se nan nèj Se nan nèj moun yo pran lari pou yo vin bay prezidan Jovenel sipò Fòk nou di sa fòk nou di sa Zanmi sa vòt diab yo oblije ap bwè kafe Prezidan prezidan kòman tout moun yo Kounya la madam ou menm 3 4 jou ou prepare paske gen nèj ou deside vin avèk te jenjanm ou Men sak inite an. Te jenjanm ap bwè ap bay kafe ap bay paske. Moun sa rele inite. Lap chache inite. Lap chache wè si peyi a ka gen inite tou. Pou tout moun mete tèt yo ansanm. Pou nou elimine tout vòlè ki gen nan peyi a. Se sa. Donke nou wè prezidan Jovenel kòman son travay. E tout chanjman nou mande ki pou gen nan peyi a. Fò Jovenel mete pantalèn nou wo. Pou nou tounen nan konstitisyon.

Bon mwen mda renmen kòmè. Leve pankàt ou non, leve pankàt ou. Leve pankàt ou non. Donk mezanmi nou kapab konprann bòy sè a li fè vrèman frèt. E moun yo se oblije se te jenjanm yap bwè madam. Se ou k fè te yo? Wi mwen menm. Dam, madam sa e li menm li deside fè te jenjanm pou l pote pou moun yo paske l tèlman fè frèt. Mè wi, malgre sa yo. Menm baka deyò. Malgre sa yo pran lari kanmenm pou yo vin di prezidan Jovenel, yo vin bal sipò a. E Paske jodi a la nou wè gen anpil moun ki sipòte prezidan Jovenel men yo fè silans yo fè silans donk kòman nou kisa ke kisa k fè silans sa a madam pou ki rezon dyaspora fè silans konsa. Li fè silans paske l paske l santi l frèt se fredi a sèl m ap ka ke bon moun mwen menm ou wè mwen m ki la a pa gen de jenou m opere nan tou de jenou m e m e m Tias pep la. Merci anpil.
M ta renmen kòm Pale fò, pale fò, pale fò. Leve kanpe monchè, leve kanpe, gason ye. M ta renmen kòm si m ta di w pou jenès ki ici an, pou dyaspora yo, yo te gen dwa gen dwa de vòt. Wi. Tout bagay sa, m ta renmen pou bagay sa yo ta fèt.
Fòk nou vote, se sa. Li enpòtan. Donk n ap salye tout moun Repiblik Dominikèn, nou wè gen anpil moun Chili ki branche la. Gen anpil moun ki Ayiti. E jodi a la, bon, kan menm nou wè popilasyon an, yo pran lari. Zanmi, kòman e fanmi? E ben nou la men, monchè m vini la. M vini la, sa fè 47 an m ap viv nan peyi a men m vini vin sipòte vagabon sa yo ki pa janm, ki ap toujou fè di rechofe, ki pa janm kapab ret tann, yo se move elèv. Yo pa ka asepte pou yo te an eleksyon, pou yo al nan eleksyon. Se toujou de koudeta, koudeta, vle pa vle fò ale. Fò pratik sa fini. Salye moun Bahamas, moun Bahamas salye nou, moun Mexique salye nou, Floride salye nou. Jovenel, ou sipoze rete pou fè manda w epi nou dèyè w pou w kapab fè chanjman ke nèg yo ap mande pou w fè a. W ap fè yon bon chanjman Jovenel. Keep going! Don't give up! Se sa. Donk nou kapab di Jovenel te mal kòmanse. Men lesansyèl lap ratrapel. Jovenel te mal komanse se pa. Li pa te kapab. Li pa t kapab. Men pa fo se paske li pat li pat ko metrize dosye yo. Aprè sa Miami branche Miami branche. Li vin fè refòm sa la. La li gen de vrè dosye. Sa fè kounya la li kapab mete li pral jwenn yo an pratik. Alò Jovenel ale monchè kòm ou di ou sanble mwen mwen sanble w. Ale. Sa vle di Jovenel.

Pou sa kap fè du byen m toujou la m ta renmen la anfen mwen menm m te gen pou tounen lakay mwen la nan fen mwa sa la men m paka ale paske nèg yo map voye mesaj pou moun akayè yo paske yo bloke wout akayè a pa gen moun ka pase yap vyole moun pran tout sa moun genyen anfen prezidan jovenel nou avèk ou nou dèyèw anfen ou la pou 5 an paske nou bezwen yon viktwa. Epi nou espere ke tout swa fè. Viktwa se pou pèp la.
Viktwa se pou pèp la.
Anben diaspora. Bosta bosta.
Sa ka fèt wè patizan. Monchè, medam se mesye, mwen di nou tout, pou tout moun ki la jodi a, mwen di nou tout mèsi ankò pou pou tout moun ki kanpe avèk chanèl bosta jone Dominique moun afèm bon. E tout sa, yes, tout sa nou vle jodi a, se ke pèp ayisyen konprann. Nou vle ke pèp ayisyen konprann. Si ke nou kanpe bò opozisyon, nou pa gen avni pou peyi nou. Nou pa gen avni pou chanjman peyi a, nou pa gen avni pou revolisyon peyi a. Men jodi a nou vle ke tout Ayisyen konprann, si ke nou kanpe, nou vle kanpe pou le chanjman, se ale vè Jovenel Moïse. Nou pa sipoze di li two ta, men nou pa gen two ta ladan l. Se jis nou te bezwen yon moun ki pou.

Men kounye a, wè mezanmi, men bagay la, fò moun yo konprann sa. Anba nèj, men, men, men. Lè nou di moun yo nèj, yo panse e pa vre. Men, men nèj. Se nan nèj, moun Kanada ap fè manifestasyon, kòm nou kapab wè, men nèj yo mezanmi. Malgre nèj, yo deside pran lari pou yo vin bay prezidan sipò.

Demen si Dye vle gen lòt manifestasyon ki lanse, e isi Monreyal ap gen manifestasyon ankò. Donk se tout kote la se yon lansman, se yon mesaj ki lanse pou di ke dyaspora li menm li pap dòmi ankò, li pran li pran responsabilite nan sans sa a. Wi pou yo marel poul bay nou yon chans pou jenès nou yo yap detwi avèk zam yo pou relèv peyi a bay timoun yo relèv peyi a yo ye se pa zam yo bezwen se edikasyon yo bezwen mare boulos mare gracia delva Yo telman pa bay chans a la jenès lè nap gade chili sa fè mal au cœur lè nou gade chili se tout ti jèn yo kap pati yo fin fè filozofi yo yo fè inivèsite yo lè yo fin fè inivèsite yo kounya yo paka jwenn anyen pou yo bay nan peyi a yo fè

Yo rete nan peyi yo pou konesans peyi a rete anndan peyi a paske peyi a nou poko janm wè yon jèn ki nan pouvwa nou poko janm wè yon jèn vrèman ki nan sena nou pa wè jèn nan depite kite plas la pou jèn yo mete nèg ki dinòzò yo mete yo deyò afè ke pèp ayisyen la jenès ayisyèn kapab ka fè yon mwen. fè chemen yo tou. M bezwen vrèman des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs haïtiens ki pou kapab pran relèv la pou nou kapab wè ti nèg tèt grenn gen biznis an Ayiti. Nèg al diaspora kapab rantre e pote e vrèman yon plis a peyi a. E li enpòtan pou pèp ayisyen an konprann sa. Lè n ap gade.

Mare vòlè yo! Debloke lari a! Debloke, debloke, debloke! Debloke lari a pou timoun nou yo al lekòl paske timoun yo se le landemen de Ayiti, se fiti Dayiti e avèk yo menm nou konnen Ayiti kapab vin bon demen miyò. Ayiti ap vin meyè paske jenès yo, jèn yo pa gen menm mantalite avèk dinozò yo. Dinozò yo ap travay pou pòch yo, yo vle ankesye tout lajan an de fason pou yo kapab. Yo konprann y ap mouri, y ap mete yo nan sèkèy yo, men jenès yo, yo gen yon lòt objektif. E jenès yo ap fè lòt bagay. Mwen menm avèk ou, an nou kenbe sipòte Jovenel Moïse, le prezidan dayiti, ki ap fè efò pou kapab sòti peyi a. Kòb mesye yo vòlè a, an nou fè. An nou fè de demann pou n al chèche lajan nèg sa yo al sere yo Ozetazini pou yo voye yo debloke yo voye yo anndan peyi Ayiti. Kòb yo voye an bank swis pou yo debloke yo voye yo anndan peyi a. Fòk nou di moun yo, fòk nou di moun yo manifestasyon sa k ap fèt la la se volonte, se pa kòb ki bay. Se pa lajan k bay paske nòmalman tout moun deplase pou yo kapab vini vin manifeste vin di opozisyon an ke nou menm Ayisyen dyaspora nou gon mantalite pwogresiv nou pa wè bagay k ap rete. Danie pase nèg sa yo yo vle toujou aba la mizè aba chomaj pèp la rete nan la mizè map gade pèp kap mouri mon Dieu yap yap dèyè barikad yap vyole fanm aba koripsyon yap fè tout bagay yap tire moun men nou mande pou ke peyi a debloke lage peyi a wi wi nou vle lage peyi a wi nou di mèsi a Trump. Mwen site barikad nou, alò depi kounya nou di se Jovenel e yap

Voyez yo manje gro lajan m pwè prezime voyez yo tann mwen tann mwen voye bon mwen bay chak fanmi bay chak fanmi 500 dola ayisyen bay chak fanmi 500 dola ayisyen sak pi pov yo ba yo sak diri pa mwa jere yo. Mezanmi pa bliye bouje li fè frèt. Peyi k prezidan.

Nou menm ki nan diaspora men kote w wè nou ye la wap gade si wap gade la tout pèp ayisyen devan biwo premye minis di kanada se la nou reyini jounen jodi a e nap mande tout move zangi sa yo ki anpeche peyi a mache a pou mete yo kote pou nou paske nou menm se nou menm ki nan diaspora ki konnen koman pèp la ap fonksyone anba lè gen pwoblèm se nou lè peyi a bloke se nou lè gen barikad se nou menm lè gen tout pwoblèm se nou maladi se nou lòtman se nou. Map mande neg sa yo ki pap regle anyen nan peyi a mezanmi ke nou bay peyi a yon chans pou peyi a fonksyone prezidan mete gason sou ou mete gason sou ou mete pran politik François Duvalier a mete bò kote w paske vakabon sa yo se yon vakabon pou nou sèvi avè yo nou paka kite yon ti group moun pran tout richès peyi a epi olye pou yo depanse l nan enfrastrikti nan lekòl nan edikasyon nan lopital yo mete yon ti group moun Pou bloke yon peyi pou kraze tout yon peyi. Nou pral fè ame bandi. Nou pral fè ame bandi pandan se tan yon pèp ap soufri. An lè nou gade nan ona yon sèl moun parèt nan ona lap prete 50 milyon 60 milyon goud nou gen yon popilasyon ki ekivo a ape 13 ou 12 milyon 14 milyon abitan a vle di ke nou montre ke nan ki eta peyi a rich a vle di pou nou gen 13 a 14 milyon abitan Pou moun yon sèl moun prete 50 milyon goud epi majorite pèp la nan grangou, nan mizè. Prezidan Jovenel, mwen menm m ankouraje w, nou menm ki nan dyaspora nou ankouraje w. Nou konnen ke li pa fasil pou ou, se yon batay w ap mennen. Tout moun pati kite w paske yo twouve ke ou pa bò kote yo, se enterè pèsonèl yo y ap jere. Men nou menm ki la a jounen jodi a. Nap mande tout pèp ayisyen an sipòte prezidan Jovenel paske menm si nou pa nan peyi etranje nou menm ki la se nou menm tou ki konnen nap sipòte nou anba nou konn kòman bagay yo di men si nou bezwen yon chanjman fèt nan peyi a fò nou bay prezidan an sipò nou menm jan nou menm ki nan dyaspora nou bal sipò pa nou tou nap mande pou tout moun. Fò nou ti pale ak moun ki chili moun ki brezil ki moun tout lòt kote yo moun ki sendomeng kole kole avè yo nou pale.
Tout moun ki chili, tout moun ki sendomeng. An nou pale a lòt dyaspora yo tou. Pase prezidan Jovenel. Giyèn nou sanble. Dyaspora yo pran konsyans.
Pase prezidan Jovenel son poste jis e nòb. Mwen pliye pou m di Liliane Pierre Paul. Ma chè ou bliye sa k te rive w nan tan nan tan pase. Kòman la militè te arete w yo te vyole w. Epi kounye w pa repanti w kontinye ap fè menm gaf. la toujou. Lilian Depol reseziw pou kap kritike moun. Di moun yo bouje, di moun yo bouje, di yo bouje, di yo bouje. Moren kap panse kap voye moun a la vyolans, Moren ou gon jijman pou ou. Gen André Michel, gen Simé Louidor, gen Jean Monard, nou tout son bann mechan n ye paske n bezwen lajan bann avara nou tankou vanpir, lajan pou nou se san, tout otan n pa jwenn lajan nap kritike Jovenel. Mèsi anpil, mèsi anpil. Donk, medam, mesye, li vreman fè frèt, e vreman, fredi an vreman rèd la. Men kanmenm, fredi an vreman rèd, e solidarite malgre sa. Yon solidarite fewòs pou nou kapab ede e prezidan an a travay. Bay sa son kourajman ke nou ap bali. Ke ou ap mande Dimitri Vorbe la, se pou l bay. bay li, pa kesyon pou ap vin pran 50 plon nan menn, manda sa nou voye bay li a, se pou manda a, nou gen yon manda kriminèl, se pou misye jije, pou l kapab pran prizon, e kote misye sektè bay ekonomik, krim ekonomik misye fè a, se pou misye remèt lajan yo, e si misye pa vle remèt yo, pou nou sezi kay li yo, sezi tout byen yo. de fason pou ke pèp la kapab restituye. Kisa nou kapab di pou ensekirite an la paske nou wè ke depi kelke semèn bagay yo kòmanse ale mye la men semèn sa nou wè sa fè de twa jou nèg yo kòmanse ap fè vyolans ankò la. Wi yap fè vyolans ankò se paske nèg yo santi bal la pwòch yo e kounye a yap aktive band yo e lè ke yap aktive gang yo de fason pou yo kapab di yo mete paske lè yo met plis presyon yo konprann sa fè ke kominote entènasyonal la sede yap mete moun nan lari Yap pran moun nan mòg mete nan lari, yap pran moun pati epi yap fè moun tire sou moun lage yo, kounye yap relage sa tou kont pouvwa a. Men vwayon!
Zanmi an mande eske fè frèt moun yo pa konprann li vrèman fè frèt e li fè frèt anpil li fè frèt anpil. Li vrèman fè frèt la e si nap gade nap wè tout moun la nou prèske pa ka wè vizaj yo paske yo mete bò yo yo mete manto men mi sa pran nèj men senbolik sa son nèj senbolik li ye. Nap fonksyone bò isi. Sa vle di ke se pa bon bagay la bon nou menm nou sipoze al pran bon solèy la Jodia la gen anpil moun ki kite travay yo, ki kite madanm yo. Anpil moun ki kite travay yo, ki kite fanmi yo ki vin la pou yo vin sipòte preziznan. Sa se volonte l ye se pa lajan. Wè, tout sa se nèj. Sa vle di ke tout nèg sa yo nou wè kap bloke peyi a, ni madanm yo, ni pitit yo. pa Haiti. Nou menm yo bloke nou, yo pa vle pitit pèp la al lekòl, paske yo konnen si nou edike gon lè nap pote yon chonjman yo pap ka ba nou zam ankò, se pou tèt sa yo bloke pitit pèp la pou yo ka toujou bal zam, pou yo ka voyel al vòlè, pou yo ka toujou al fèl fè boule kawotchou, men jounen jodia nou kòmanse wè avèk avèk jan ke prezidan an kòmanse fonksyone la je pèp la kòmanse ouvè, li kòmanse dekouvri koken yo, li kòmanse dekouvri vòlè yo ki pral achte kay sendomeng.

Te gen yon pakèt moun ki t al dechouke makout, te gen reglemandkont, evade krim ki pa t genyen nan peyi aprè Aristide, yo di te gen zenglendou, nou pa bezwen tranzisyon. Viv Jovenel!
5, 10 ans! Mwen menm jodi a vrèman li fè frèt. Li fè frèt anpil.
Men m vle ke peyi a nou pa bezwen tranzisyon, nou pa bezwen nèg sa yo ankò, nou pa bezwen opozisyon, se opozisyon sa ki mete nou nan tout dram peyi a tonbe la a. Liberasyon peyi a. Nou vin sipòte prezidan Jovenel pou l fè rès 5 an li ansanm ak peyi a. Moun kap vini an va kontinye. Men nou manje 5 an jovenel la san manke yon jou e pou arete tout nèg sa yo. Peyi dayiti nou bezwen liberasyon peyi dayiti. Donk jodi a la mesaj lan se ke nou bezwen prezidan jovenel konprann ke li pa pou kont li. Prezidan jovenel pa pou kont li se pou sa nou tout pran lari a jodi a menm si l fè fwèt men nou vini pou sipòte l pou ke. Rès tan k ap rive la, nou konnen disip de mwa janvye n ap kòmanse soulaje paske travay la nou konnen chaj la. Gon zanmi ki mande kòman n ap sipòte an la, li pa konprann ke n ap voye kòb, n ap voye kòb, n ap fè manifestasyon pou nou bay love, tout sa se sipò l ye mezanmi, fòk moun yo konprann sa. N ap bay tout sa k posib. Tout sak posib nap bay jounal li paske nou bezwenl se youn nan moun ki ouvri zye pèp ayisyen sak poko konprann yo m pa konn kote yo ye men gras a Dye konnya nou konn sa nou bezwen nou konn kote nou prale mèsi Dimy pou repòtaj sa ou te ban mwen epi love.
Wi
monchè mwen menm mwen vin la pou sipòte prezidan Jovenel Moïse paske. Prezidan Jovenel Moïse ap fè yon travay ekstraòdinè, yon travay ke nou pat panse ke misye tap fè travay konsa men Bondye rantre nan li menm epi li kòmanse travay la, li kòmanse ouvè chemen an pou nou, anben nou kanpe avèk li e nou swete pou tout bagay ale byen pou li epi yon jou epi na tounen nan peyi nou paske nou menm nou se ayisyen, peyi a se peyi nou ye e nou bezwen tounen lakay paske pwovèb la di.

pa rapò a sitiyasyon peyi an e k ap pase la paske nou konnen ke bagay yo pa fin twò klè la paske gen anpil presyon opozisyon an ap bay presyon pou kanada pa apiye prezidan donk ki sa nou kapab di ki sa nou atann de dyaspora premye minis jovenel
mesye minis trudeau Pèp antanke sitwayen kanadyen kap pale avèk ou la se pwofèt. Nou vle ke pou sipòte gouvèneman sa a kap fè yon travay an Ayiti le pli to ke posib. Nou sipoze ba li tout sekirite li etan se yon gran peyi nap viv, se yon peyi nou di al lakay nou.

Antouka mezanmi e bò isi an te gen yon manifestasyon opozisyon an fè bò isi an ou konnen te gen yon manifestasyon m tap filme l fòm bay verite te gen 5 moun la e pa 2 moun nou wè la nou dwe felisite nou e la malgre sa l fè frèt gen yon pakèt moun ki pran lari.
Konpayi dekoupaj, ou peye prèske 500 dola pou yon dekoupaj nan konntenè. Plis, si yon machin ou batri a desann, mesye otorine machin nan fè w peye 1000 dola.